Pa ezite jèm video a siw renmenl e siw nouvo sou chanèl la pa bliye abone e aktive klòch de notifikasyon an pou pa rate okenn nan video nou yo. Jodi a nou pote pou ou yon ribrik tout afè espesyal ki se enpòtans avèk efikasite epis yo. Byen sur Epis yo la avan tou pou bay gou avèk manje yo, men tou, yo genyen pwopriyete benefik yo sou sante nou. N ap kòmanse avèk jenjanm. Depi lontan, jenjanm nan itilize nan tout mond lan. Men, anpil moun inyore efikasite jenjanm nan. Li rich avèk fosfò, manyezyòm, kalsyòm, sodyòm, fè, manganèz. zen, epi yòd. Pou vitamin, li genyen, vitamin B1, B2, B3, B6, A, epi E. Li genyen vitamin C tou, men yon fwa li sèch, vitamin C a disparèt. Lè ke ou konsome jenjanm nan chak jou, li bon pou sante ou, sitou lè ke ou melanje l avèk yon lòt epis tankou kanèl. Ou ka konsome jenjanm. fason w vle, sètadi li pa genyen okenn efè segondè sou sante nou. Men kèk byenfè epis sa ki se jenjanm, li pwoteje e rann sistèm iminitè w fonksyone byen, li lite kont noze epi vomisman, li bese fyèv, li ede moun ki genyen gwo doulè, li soulaje tèt fè mal, Li konbat fatig, li bon pou kè a, li diminye sik lakay moun ki dyabetik, jenjanm nan lite kont kansè. Li jwe yon wòl enpòtan nan sektyalite fi avèk gason, sa vle di li ogmante libido lakay yo. Li se yon antibakteryèn e yon antiviral trè enteresan, sa vle di li anpeche bakteri avèk viris devlope nan kò a. Anote, li dekonseye pou fanm ansent konsome jenjanm paske sa ka koze konplikasyon e menm koze yon fos kouch. Kanèl la genyen anpil fib, manyezyòm, fer, kalsyòm. Gras avèk bon sant li genyen, li fèw anvi konsomel pi rapid. Men kèk byenfè li genyen. Li konbat rim. Kanèl la stimile sistèm iminitèw. Li ede moun a pwoblèm dijestif, tankou dyare, balonnman, gaz, li konbat vyeyisman prematire, li ede w avèk fatig, kanèl la bouste òganis ou e li ba ou tout enèji nesesè pou w fè jounen an. Li diminye sik nan san an, li trè efikas pou moun ki dyabetik, li se yon anti strès, li boule grès, li bon pou moun kap fè rejim. Kanèl la bon anpil pou sante nou, pou w kapab toujou jwi byenfè yo, n ap pwopoze w itilize l nan manje sèl ke nan desè sikre. Safran se yon epis ki genyen koulè jon e ki trè enpòtan. Yo itilize l anpil nan kizin paske li bay bèl koulè, bon sant. Li enpòtan anpil nan sante nou epi li aji sou divès pati nan kò a, tankou kardyovaskilè, fwa epi miskl. Epis sa ki se safran genyen 2 wòl enpòtan pou kò nou, ki se antioksidan natirèl e anti-enflamatwa. Pi fasil, nou itilize poud safran an nan kizin. Safran diminye doulè ke laj, spò, ka pwovoke. Atansyon, Safran soulaje doulè a, men li pa geri l. Li ogmante sistèm iminitè, pwoteje sistèm kardyovaskilè, pwoteje w kont dyabèt, li ede moun pèdi pwa. Li diminye kolestewòl e li netwaye san an tou. Li geri plè yo pi rapid, li pwoteje w kont kansè. Li netwaye po a, li retire tach, li enpeche w gen bouton e li retire grès sou po a. Li amelyore sa anpil moun rele opresyon nan tèm kreyòl la. Li rejenere selil fwa a, Li lite kont depresyon. Lay. Byenfè lay. Lay se yon epis ke anpil moun konnen byenke li pa gen yon gou fòt. Men li trè efikas. Li ede kè a fonksyone byen. li desann to kolestewòl e li se yon prevansyon kont maladi kardyovaskilè, sa vle di maladi ki ka touche veso yo epi kè a. Lay la se yon antiseptik, yon antibakteryèl. Sa vle di li enpeche enfeksyon pandan ke li detui mikwòb yo. Pou sistèm, pou aparèy dijestif la, Li jwe wòl antiseptik, sa ki pèmèt li redui dyare. Lay la ede glisemi an bese, sa vle di li bon pou moun ki dyabetik yo. Lay la antre nan prèske tout manje, se poutèt sa li enteresan pou konsome lay paske l ap bon pou sante w. Mèsi paske w te rete nan fen videyo a. Pa bliye